Bon nap di bonjour bonswa ak tout zanmim yo ak tout fanatik mwen yo ak tout nouvel abonem yo nap di nou Mèsi byenveni nan chanèl sa. Jodi a Emma Mono 84 vin a yon lòt bagay pou nou, nou wè la a se yon lòt bagay konprann, nan chita sou tab resepsyon nou, nou pral wè kijan nou kapab fè yon bon bwason pou nou bwè nan mwad desanm nan, si nou pa gen kòb pou n achte yon bwason nan makèt, nan yon boutik nou kapab fè yon bwason avèk kalalou. Byen fasil nou pral fè yon bwason avèk kalalou. Avèk Emma Mono 84 nou pap manke anyen. Ou menm ki abòne deja mwen di w mèsi ankò pou sajès ou. Kote nou gade pou n wè la a, nou gen kalalou. Bon, jan n ap gade la sa se kalalou, se kalalou. Bwason sa. Bwason sa bon anpil. Granmoun lontan konn renmen fèl anpil. Bwason sa rele likè. Ou konprann? Bwason sa rele likè. Granmoun lontan yo konn fèl san kleren. Mwen m met kleren ladann pase lè w met kleren ladann li gou anpil. Nou gen sik. La nou gen alkòl. Si nou ta vle fèl pi fò, nou kapab fèl pi fò. Amwenske kleren an gen yon ti jan fèb, gen moun ki bwè anpil alkòl, gen moun ki pa bwè twòp alkòl. Ou menm si w pa bwè twòp alkòl, ou kapab fè a kleren an, ou pap bezwen mete alkòl la. Men si ou renmen l ap brason an pike, ou pran yon bon kou epi ou pase, ou gen tan an kòrèk, la ou kapab mete alkòl. La nou gen esans, la n ap gade moulen nan gen esans la. La nou genyen se sitwon, nou pral graje sitwon pou nou pran jès sitwon pou nou met ladan l, se pa dlo sitwon n ap met ladan l. La nou genyen a netwale ti etwal sa, a ti etwal sa ki a netwale, la nou genyen kanèl, sa se po a ki rele kanèl la. Se bon kanèl bon etwal ki fè. La nou genyen yon ti sèl. La, si ou vle fè l nenpòt koulè ou kapab fè l nenpòt koulè. Ou kapab fè l ak alalou a, avèk kanèl la, ou pa bezwen met anyen ladan l pou chanje koulè l. Men si ou ta vle chanje koulè l, ou kapab met yon yon ti poud ji ladan l pou chanje koulè l. Sa pral depan de koulè ou ap vle a. Si w bezwen wouj, w ap fè l wouj. Si w bezwen jòn tou, w ap mete l jòn. Se tout sa yo nou te vin avè yo jodi a pou nou moutre nou kijan nou kapab fè yon bon bwason pou nou bwè nan mwad desanm nan si nou pa gen anyen, nou pa gen kòb pou nou achte byen chè nan makèt. Map di w rete swiv videyo a, pran pasyans pou wè kijan w pral reyalize yon bon bwason pou kapab bwè avèk zanmi w, avèk fanmi w, pou kapab bwè lakay ou byen fasil e ou kapab voye bay nenpòt moun. Nou pral pare yo, lè nou fin pare yo, nou pral mete yo sou dife. Nou pral lave kalalou a, nan netwaye yo pou nou mete yo sou dife.

Tout, kijan nou pral prepare tout detay yo. La nap gade pou n wè dlo sa, nou ka met anpil dlo, nou ka met kantite dlo nou vle. Ou konprann? Kantite nou vle fè a, se kantite dlo a nap mete. Ou konprann? Mwen m chwazi fè kantite sa, map met kantite dlo sa. Nou vle fè l a 10 kantite konsa, n kapab fè l. Senpleman nap mete sik, nap mete plis engredyan. La a nou pral lave kalalou a. La a, nou pral lave kalalou a. La a nou pap fòseman bezwen mete tout kalalou a paske nou pap fè anpil, nou pap bezwen mete tout kalalou a. La a nou ap lave kalalou a, nou pap koupe tèt kalalou a, nou pap fè anyen nan kalalou a. Ou konprann? Sa a li kalalou a pral pouse tout lwil li gen anndan nan nan kò l. Ou pap bezwen koupe tèt kalalou a paske si w koupe tèt kalalou a l ap twò glise. Ou konprann? Ou pap bezwen koupe tèt li. Annou met kalalou a. Ou vide sik. Sa se sik la ou vide. Ou fin met kalalou a, ou vide sik la. Konya, nou pral lave. ta netwaye a avèk kanèl la nan videyo netwaye netwaye a la nou mete a netwaye a kanèl la koumya wap met kanèl la wap kraze kanèl la menm si wèl di ou konpwa nou kapap kraze l Bagay sa nap fè a la sa li menm Bagay rele koktel sa rele koktel gen anpil moun ki konnen moun ki te fè avèk granmoun yo yo konnen granmoun yo te konn fè itilize sa anpil pil men la ou mete tout bagay ou ladann. La n ap mete ti sèl. Ou pap bezwen mete anpil sèl. Ou konprann? La nou gen sèl la nou pap mete anpil. N ap annik mete ti kiyè sa a. Demi ti kiyè, yon twa ka ti kiyè sa a epi li tou bon pou li. Jès sitwon an, n ap mete jès sitwon an talè. Nou pap mete l pou kounya. Se lè l fin bon n ap mete jès sitwon an. E se lè l fin bon tou n ap bezwen mete. N ap bezwen mete kleren an avèk esans lan avèk alkòl la. N ap bezwen nou pral mete l sou dife. Sou dife nou pral mete l. Apre yon ti tan nou pral montre nou kijan l sou dife a. Apre pou nan desann li byen fasil pou nan koule l. Lè w fin w ap koule l w ap mete l nan boutèy ou di mwens nan karaf pou kapab sèvi yon zanmi pou kapab bwè. N ap pran, nou pral mete l sou dife epi apre yon ti moman nan pral montre nou kijan l ye sou dife a. Ok dakò. Ret branche. La li sou dife a. Wè la li pral bouyi. Wè l fè ap fè kim li pral bouyi. Li poko bouyi nou nap pase kiyè ladan li nap byen pase kiyè a ladan apre sa nap rekouvri l pou yon ti tan ankò nap tounen pou n vin ladan l. Bon la nou tounen la li gentan ap bouyi aray la. La nap gade pou n wè la. Wè li byen kole la. Se konsa. Pou mete pou kite l bouyi. Pou byen kole apre de sa pou etenn dife a. La nap etenn dife a. Pou nou kite l la pou nou kapab mete ti kleren an ladan l. Avèk jès sitwon an. La ak wè nap gade pou nou wè. Byen kol, byen bouyi l men ni. Ame yon ti kal nan savo el. Wè. Wè yon lap kouye desan men ni. Yon ap desan la. Se li menm kap desan la. Wè. Byen kol. Pendan l tou kèd la la ou nan obete kleren.

Mwen renmen fòs nou mete a nou pa met anpil kleren. Nou pa met anpil kleren paske. Nou pa met anpil kleren paske li se yon bagay ki fèt san kleren li ye. Ou ka fèl san kleren, ou konprann, ou ka fèl san kleren. Men kòm lè ou fèl san kleren li twò dous, li pa gon ti gou pike ou mete kleren alkòl ladan pou kapab gon feeling pliz ou mwen. Ou konprann ou kapab fèl nenpòt ki jan. La nou mete jès sitwon an, sa se sitwon an nou mete ladan la. La nap gade poun wè la nou pral kouvril la poul kapab byen frèt byen kole apre de sa pou nou koulel nou pral koulel fò asire se si bagay la pa gen dlo ladan sil gen dlo ladan se pou pase siyel sil gen dlo poul pa. Pou l pa gen dlo, pou dlo pa antre ladan. Kounye a n ap koule l pou nou k Ayiti. N ap fin koule l apre n al montre nou ke koulè l nan po a, paske po a pa gen pa blan. Ou pa fòseman bezwen mete okenn anyen ladan l. Ou wè sa m di w la? Li tou joun. Ou wè koulè l? Koulè l tou joun. Li tou gen koulè ladan l. Pa fòseman ou ta bezwen mete koulè, men si n ta vle chanje koulè l, nou kapab chanje koulè l. N ap mete yon ti koulè wouj ladan l.

Nou fin mele l. Kounya nou pral mele l nan karaf. Men fò n asire si sa pa gen dlo. Bon, fò nou wè si l pa gen dlo. Sinon n chavire l nou wè. Nou wè li gen yon ti tak dlo. N ap pase yon ti tak kleren ladan l. Pase yon ti tak kleren ladan l pou retire ti dlo k ladan l lan. Ok. Apre sa, n ap mete l nan karaf pou nou konsève l, pou nou ka sèvi nenpòt zanmi, nenpòt fanmi. La a nou pral goute avè m pou misye, men milado la nou mete nan boutèy. Nou pral ap goute avè l. Goute pou nou wè, goute pou nou wè. Humm. Vreman sa. Sa se koktel. Mwen di w mèsi pou ou menm ki te pran le son, ki t ap gade videyo sa. Sa bon bwason sa pou itilize nan mwa desanm nan nan do w. Mèsi pou sajès ou. Pataje video a like pou n kapab gen tout notifikasyon nap lage yo. Avèk gen babou nou ka defen kap anyen pap parèt difisil. Ou menm ki te abone deja nap diw mèsi. Ou menm ki poko abone nap diw abone, abone kounya pou n kapab gen tout notifikasyon nap lage yo.